Yo dwe asire yo ke genyen de moun ki kapab e ki kapab delivre sitou la machandiz. E se poutèt sa ke nou panse, lè nou konsidere kantite zak koripsyon ki komèt nan peyi a, kantite zak koripsyon ki komèt nan administrasyon piblik la, o pli wo nivo dayè, Lè nou konsidere kantite krim, kantite krim de mas, kantite masak, atak ame, e kantite vyòl, vyòl kolektif ki anrejistre nan peyi a, ebyen wi nou panse ke se yon bon demach jounen jodi a. De pòl spesyalize sa yo, yo sipoze genyen jiridiksyon sou tout teritwar la. Sètadi ke pap genyen kestyon. moun ki ap travay anndan pol yo limite pa on jiridiksyon e sa osi se entèresan, se trè enpòtan menm, dan la mezi ou nou konnen jounen jodi a ki jan bandi yo yo awogan, ki jan y ap travèse de jiridiksyon an jiridiksyon pou y ap komèt fòfè yo, lè nou konnen tou lè n ap pale de krim finansye, n ap pale de. Krim, n ap pale de krim koripsyon, nou wè tou ki jan se de krim ki konplèks ke yo ye. Donk mentnan ke genyen de otorite ki genyen jiridiksyon sou tout teritwa nasyonal la, nou panse tou ke se yon bon bagay. Sepandan, nou p ap pran gòl a men. Nan sosyete sivil la, nou deside pou nou verifye, pou nou rete gade tout sa ki gen ap fè, ki dwe abouti a miz an plas pôle judiciaire spesyalize sa yo. E se sa ki eksplike tou ke nou travay sou pwojè de dekrè sa a e ke nou pataje premyè remak nou yo avèk lopinyon piblik. Youn nan premye remak ke nou fè jisteman, se sa ki gen a wè a non dekrè a. Anndan dekrè a, lè yo pale de kri de grand kriminalite e krim de mas yo mete enkliyan lè vyòl e vyòl kolektif. Alò ke nou menm nou panse ke vyòl e vyòl kolektif yo ki anrejistre yo, yo dwe rete a part entière. Se pa antre y ap antre yo anndan krim de mas yo. Wi gen krim de mas yo, wi gen vyòl yo, wi gen vyòl kolektif yo. nou pa dakò pou yo foure l anndan. Dezyèmman, nou gen de remòk tou ke nou fè ki plis jeneral, nou ta di, sou prezantasyon fizik dokiman de dekrè sa a. Twazyèm remòk ke nou fè se sou kiyès ki dwe dirije pol yo e sitou sou konpozisyon pol yo. E sou pwen sa a, n ap raple pou tout moun ke an 2018, fòm de masak, datak ame, de vyòl kolektif ke nou ap viv la yo, yo kòmanse. E lè sa a, Dwayen Tribinal Premyè Enstans lan, Majistra Bernard Sainvil te deja nan pòs li kòm Dwayen. Menm jan tou, gen plizyè Commissaires du Gouvernement ki pase nan tèt Pakè Pòtoprens lan. Donk jounen jodi a nou pa konprann poukisa èske otorite tranzisyon yo ta deside pou yo mete pôle sa yo anba lobedyans Dwayen Tribinal Premyè Enstans Pòtoprens lan avèk Commissaire du Gouvernement. Nou totalman rejte l, poukisa, paske. Yo pa t janm leve ti dwèt yo, e jouk jounen jodi a, yo pa leve ti dwèt yo pou yo, ne serès ke nou ta di mete aksyon piblik an mouvman, antame pwosedi kont sila yo, bandi yo ki ap mache sou fyèl nou, ki pa janm sispann masakre nou, sa a nou totalman rejte l. Dezyèm bagay, sou sa ki gen a wè a krim finansye yo, nou konnen ke baf, UCREF, ULCC, yo pa janm sispann voye rapò tou bay tribinal premyè enstans yo, patikilyèman tribinal premyè enstans Pòtoprens lan. Okontrè, nou toujou wè ke nan diferan dosye ki al jwenn yo, yo plis fasil pou yo konstitye yon blokaj, y ap chèche rezon pou dosye yo pa avanse, olye pou dosye yo avanse. Donk se yon lòt rezon ki fè ke nou rejte lefèt ke otorite de tranzisyon yo ta deside pou yo plase. 2 pôle jidisyè spesyalize sa yo sou obedyans Dwayen Tribinal Premyè Enstans Pòtoprens lan avèk Komisè Gouvènman an. Nou panse okontrè ke pôle yo, yo menm, yo ta dwe, pa egzanp, pou sa ki gen a wè a gran kriminalite, krim de mas, vyòl, vyòl kolektif yo, yo dwe genyen ladan yo de enstitisyon spesyalize ki deja ap travay, ap mennen ankèt, tankou pa egzanp yon enstitisyon tankou Direksyon Santral Polis Jidisyè, e menm jan an tou, nou panse tou ke. ke l se baf, ke l se ULCC, ke l se UCREF, yo ganye yon plas preponderan anndan yon pol jidisyè sou krim finansye. E natirèlman, ap genyen majistra, men yo p ap kapab se menm sila yo ki te la, ki se dè chèf de jiridiksyon, ki pa t janm fè anyen pou yo vini an èd a popilasyon sa a ki ap mande jistis, epi pou y al lonje pol yo ba yo ankò youn fwa. Dezyèm, twazyèm remak, ekskize m, ke nou genyen pou nou fè, se sou sa ki genyen a wè a disponibilite moun ki sipoze anndan 2 pôle sa yo. Nou estime ke premyèman, anndan pôle yo, e dayè lè w swiv menm lide pwojè de dekrè a, fòk se 2 moun ki gen 2 ekspètiz, fòk se 2 moun ki genyen 2 spesyalizasyon ki pou ladan yo. Ò, nou dakò ke yon komisè di gouvèneman avèk yon dwayen, pa kapab di ke li yo kimile ekspètiz pou yo mennen ankèt sou krim finansye, pou yo mennen.
Amande, oubyen kesyon lajan ke yo kapab egzije e moun ki yo ta rekonèt ki koupab de krim finansye, krim de mas, antouka tou sa e pwojè, pwojè dekrè a li mansyone. E alò pwojè dekrè a li leve nivo kòb sa a a 500 milyon de goud. Donk nou menm nou di ke fò yo ta revize montan sa a a la bès. Men nou di tou sa ki pi enpòtan ki bezwen trete nan kesyon sa yo se zak ki fèt yo. Se zak ki fèt yo, se krim ki fèt yo, e se moun yo ki viktim de ekzaksyon ki fèt nan kad krim sa yo, e ke yo bezwen pran de dispozisyon oubyen yo bezwen pran an kont pou dedomaje yo e pou repare yo de sa yo viktim. e apati de oubyen nan kad krim e finansye e nan kad krim ki fèt yo e donk sa vle di fò yo olye y ap mete aksan sou lajan yo dwe pito mete aksan sou sa ki fè a ki dwe trete ki dwe jije ki dwe kondane e moun ki viktim oubyen si se leta tou ki viktim donk pou li repare kòrèkteman. Donk pou nou menm se sa nou kwè ki pi enpòtan nan kesyon sa. E lòt remak ke nou kwè tou ki enpòtan e ke n ap ajoute nan nan refleksyon sa se ke. Nou kwè tou ke moun yo ki ap genyen pou apral jwe wòl kòm jij nan oubyen k apral travay nan pol jidisyè sa yo, Dòk Wozi te pale sou disponibilite yo, donk yo dwe disponib. E nou menm n ap ajoute ke. Pa dwe genyen kesyon disponibilite, sa vle di fòk se sou sa y ap travay egzakteman e ke yo pa gen de lòt baryè y ap fè. Men nou kwè tou konn gen de lòt pretèks ki konn pran, konn gen de lòt angajman ke moun k ap travay nan sistèm sa yo konn genyen. Donk yo di yo ka pwofesè inivèsite, yo ka si, yo ka sa. Nou kwè tou, nan kad dosye sa yo, yon fason jeneral, nou kwè tout moun ki angaje anndan sistèm lajistis la, se travay yo gen pou yo fè a, se li pou y ap fè. Donk yo pa kapab ap gen de lòt bagay sou kote pou y ap fè e ki mande tan ki mande pou yo kapab disponib pou lòt kalite bagay sa yo y ap fè an e ki konn anpeche efektivman yo kapab bay sèvis swa kòm jij, swa kòm komisè gouvènman oubyen lòt ajan ki anndan sistèm lajistis la. Donk, nan pwojè dekrè sa, fò yo regle sa tou e ke moun nan pa dwe gen okenn lòt fonksyon, okenn lòt aktivite, akote de fonksyon ke l kapab genyen anndan pol jidisyè an, donk menm kesyon de pwofesè e ke yo ka pwofesè nan iks lòt, m pa konnen, inivèsite, lekòl, donk fòk yo retire sa tou e ke moun nan l ka disponib sèlman pou travay e pou pòs li, pou fonksyon li genyen anndan pòl jidisyè a. Donk nou menm nou kwè ke efektivman pwojè dekrè sa yo, yo kapab ede e rantre nan kad refòm sistèm lajistis ayisyen an e ki nesesè, ki enpòtan, ki pou fèt e ke n ap plede pou sa tou depi anpil tan. Men nou di fò ke bagay la se yon bagay ki serye. Fò k yo serye ladan l. Fok se pati pas kout jan yap ap ap fè nan yon bann lòt desizyon e yap pran pou anndan leta a e ke yo konprann tou yap pral fè anndan kesyon e pòl jijisyè e pòl jidisyè yo oubyen de pòl sa yo ke yo panse yo panse kreye yo donk nou kwè ke fok yo gen volonte reyèl Pou fè bagay sa yo kapab fonksyone, fò ke yo pran tout dispozisyon pou pèmèt yo ka fonksyone, e fòk moun yo kapab lib pou yo fè travay yo kòrèkteman e kòmsadwa, donk mwen kwè ke si sa ka fèt konsa, sa kapab ede, ede lajistis ayisyen an e ede sosyete ayisyèn nan yon fason jeneral avanse pi devan.